Bel kap la fè tout travay sa yo. Wi. Ok mèsi mèsi. Dakò. Mèsi. Banm diw. Ok map jere tout bagay ou pa bezwen pè map jere tout bagay ou wè finalman m jwenn 2 plent yo potem pou Sassou deja m wè ou sonje bay sa m pral atake Sassou kounyela paske depoze m kontan depoze pou tifi sa kounya poul jwenn yon zanmi kap gate nan eta sa wi ok mèsi cheri.
Merci M bere sa sou trop li pran trop plezi l sòti lèl vle l antre lèl vle mwen map tolere l antan ke timoun li menm li gen gwo zanmi makonnen zanmi finalman jan yo yo rele yo an kap fè fè tout jan de choz sa yo pa vre? Wi kounya w kwè.
Ok wi Map m kwè. Byen ok. Ok
Se konsa bagay la pase la finalman li ka vin yon lè la tou. Li te menm ka menm di li ansent la menm oh.
Wi pou depi moun nan nan zanmi. Jan de bagay sa yo kap pase la ok ok ok ok map jere sa ou mèt kwèm map jere tout bagay tande map jere tout bagay
dakò pa gen pwoblèm m deja sou tansyon la m pa vle moute tansyon m pi wo ke jan li a m pral repoze m nan epitou sa si sòti lèl vini.

Bagay sa mande chèz poum reflechi nan kisa m viv la an tout sa map fè la se sou gen kè poul kite yon zanmi ap bal tout jan de konsèy sa yo jiskaske menl tonbe nan jounen byen lwen kounye si yon bagay mal rivel.

Mwen wè tonton. Li do granmoun li kòmanse granmoun la. Kòman m pral ede, kòman m pral pot pòt sa pou li. Pot dlo nan pòt. Men yon pòt li ye, sa pa gen dlo ladan. Bòl dlo pote l pou li. Kòman li granmoun li ye, li di m fè sa, m ap fè li. Yo di fò obeyi ap granmoun li. Kounya mal rache pòt lou sa pote pou li. Gade granmoun ki wou. Dahili. Vre. Tout sa m voye l men l poko ka vini. Bon ki radòt sa.

Bagay Frantz e menaj prefere Frantz pa manje se non papa Sasou Ok Sa e tokèt la chalade M ap rete tou non sa e nimewo a m te bezwen la m fin jwenn li Pa gen papa.

M ta gentan wè zanmi sa yo te ka ap ba yo vre paske gen youn ladann ki trèt anpil m panse. Ah franchman m pa konn sam dwe fè franchman.
Men li konnen deja map tou mwen map tou pwouvem nèt. Ah bon!
Franchman m di eske w pa peze tèt ou?

Oh si m gen ata w ta pran moun kou tankou m pa gen kan. Ok kite bagay sa an ban de sa ke nap foti soti ti bey la men ou ti pisin tou. Cheri wèm prè pou nenpòt jou pou ou cheri. Oh se ou ki pral ban m jou a. Men ki jou kap rive. Ok se ou ki pral ban m jou a epi tou mwen map pase m a lansman menm pou m ka lansman avèk ou men m paka deside konsa.

Sa vle di lè moun wè video sa l di menm? Oh li jis pale m pa okipe l m poko di map domi lè sa m t andan m kouche m jis te nan gad video an epi tou m pa di l anyen l pa di m anyen tou m pa konn si e swiv lap swiv mwen. Ah manman Manman ap wè mwen t nan mou vre. Ooh quel joie m tap kontan. Mwen che ou se ou se flè sou tèt kabòn mwen.
Ok ok m konn sa yo deja.

Li kote yo? Mwen pa konnen. Mwen pa ta renmen pou pa di m nan paske ki nenpòt kote ou ye cheri. Oh, map di w, konbyen ak pa di w? Ki nenpòt kote ou ye cheri, m vle twouve w e sa yo pa vle a se sa y ap wè cheri.
M di w map di w ok, map di w.
Mwen di ok baby. Wi paske m pa osi prèt ke sa, chak jou map ekriti mari pou m pa ta ka di sa, map di w li.

Map bwè ti koko e map byen pase. Ah koko a si m pat gen tan bwè sa la m tap blaze wi mesye. Kado l pa bon menm tchakmèy. Kèt mesye, atò e mwen ki pa gen chans lan. Avan yè la m prete yon rad nan men yon nèg li vin blaze m devan yon fi, devan yon fi map koze. Tèlman wont, men kounya m keyi 2 koko e gade. Men, men, youn bon youn pa bon. Bon si m pat gen tan bwè sa la, se sou ou m te gen espwa. Ou tap blaze? Ah mesye, Braze mwen anpil kèt sa misye Misye te pran rad sou mwen menn Rad pou misye map pran li avèm Mwen si jwenn ak misye Yo pran rad sou mwen kounya m jwenn misye map pran misye M wè misye pou kòl la m pap bay chans jodia menm Paske misye blaze m ak lòt patnè a sou devan tifi a wi menn Yo bon blaze m lan Yo ti rad sou mwen Map jwenn ak misye la Mwen menm wi.